Bonjou bonswa a tout zanmim yo mwen salye nou e mwen salye sentespri nan lavi nou tou mwen di bonjou bonswa A chak moun nan moman sa depan de lè ou pral tandem nan a sa depan de lè tou ou pral gadel la jodia mwen prezante poum fè yon ti pale avè tout zanmim yo a frèm sèm yo e pou mwen menm se yon gran jou se yon reyèl plezi mwen menm poum kapab pale avèk nou em santim kontan m santi alèz. Paske pou le moman aktyèl, se sèl mwayen m te ka kwè pou m te kapab pale avèk nou. E frè m yo, sè m yo, mwen renmen nou anpil nan Lesenyè. Kisa mwen vle di nou? Konnen byen, Jezi Kris se Sovè a, Li se zanmi ou, e Li bay lavi L pou L sove ou. Pa bliye se pa manman se pa papa ki te bal lavil men se Jezi Kris de Nazarèt ki te bal lavi poul sove nou. Jodia kisa m vle di nou? Jezi Kris nan pawòl li li di si w vle swiv mwen li di pran kwa w pou kapab swiv li pou mache avèl. Yo di w menm ke chaj yo lou, kenpòt jan yo te kapab ye, yo di w l ap soulaje w. Jodi a, ou menm ki ta renmen kontinye avèk nou, pataje l avèk nou pou nou silvouplè. E nou pral pale avèk ou. Ki kote nou prale avèk ou? Plan nou pral trase pou ou. non an nou pral ba ou ki se travay Sentespri ka fè nan lavi ou. Nou vle fè ou konnen ki travay Sentespri ka fè nan lavi ou. E ou menm ki konnen l deja, ki travay Sentespri ka fè, pa neglije pataje l. Paske nou kwè ke gen jiska mentnan gen yon gen moun ki pa konnen ki sa Sentespri ka fè nan lavi yo. Nou pral pi devan avèk ou pou nou fè ou konnen ki travay Sentespri ka fè nan lavi anpil moun. E ki travay Sentespri fè deja nou konnen. E ki travay Sentespri fè tou nou wè. Ou ka pa kwè ou wè ki travay Sentespri fè. M konnen nou menm nou kwè nan mirak anpil. Men, pa mete nan tèt nou, gen de mirak, se bagay verite yo ye. E gen de mirak tou, se pa bagay verite. Dakò? E mwen ta swete nou konprann Jezi Kris se Senyè nou. Paske l te bay lavi pou l sove nou. Ou menm ki ta renmen konnen travay Sentespri ka fè nan lavi w, ki poko konnen, rete branche avè nou. e lè w jwenn video a tou pataje l pa kenbe l pou ou sèl paske nou vle pale avèk ou e se sèl mwayen nou wè pou nou ta kapab kreye pou n kapab pale avèk nou zanmi m yo frè m yo sè m yo pa bliye kenbe la avèk nou epi m di nou ankò pataje l paske ou menm ki konnen travay sentespri deja. pandan wap pataje l moun ki potko konnen travay Sentespri fè nan lavi kelke moun yap konnen yap konprann tou m ta vle nou pa pran sa an jwèt travay Sentespri sa na pral vle fè l pou nou pou kapab konn travay Sentespri ka fè nan lavi w e nan lavi m. E pi devan tou ou pral konprann ki sa Sentespri fè nan lavi pam. E nou eseye konprann, eseye tande, eseye gade nou tou pou w kapab konprann. Lè w koute travay Sentespri, m kwa ke w ap konprann anpil bagay nan pawòl Bondye a. Gen kèlse de bagay ou pa konprann, ou pral konprann yo. m ka di nou. Ede m, m ap ede nou. Di moman w ap pataje l. M kwè ke gen moun k ap wè l, k ap kontan wè l. E menm kote konn travay Sentespri fè deja, e ou wè travay Sentespri fè deja, pa neglije pataje l. Silvouplè, tanpri fè sa. Paske, pawòl Bondye a dwe mache toupatou. Jezi di nan pawòl li, Li di dapre ou fin kwè, ou batize, ou resevwa batèm, li di ale toupatou anonse la bòn nouvèl. Jodi a nou menm mwen pa ka wè ou pou m pale avè ou fas a fas, men se mwayen sa a mwen santi m ka kweye pou m kapab pale avèk ou, avèk nou Tanpri, resevwa m. Resevwa Sentespri lakay nou. Paske Sentespri se yon gwo bagay. E l vle fè, m vle fè n konnen, li ka fè anpil bagay pou nou. E nou pa bliye abòne e pataje l ansanm avèk zanmi nou yo. L ap enpòtan pou mwen, l ap enpòtan pou ou. E m kwè ke chak moun ou pataje l ba li, ki potko fin konprann travay Sentespri e kap konprann yo tou, e m kwè ke sa se yon gwo favè wap fè yo. Nou pa bliye, se, tit la se travay Sentespri. Depi ou abòne avèk nou, wap jwenn li. E ou pap pèdi yo menm. Si w pa abòne, ou ka rate yo, ou pap jwenn yo. Men depi w abòne avèk nou, depi l sòti, depi nou lage l, avan nou ta pral konnen tou tout sak pral tonbe nap konprann yo m ka di nou mèsi davans dèske nou pral sipòte m mèsi davans dèske nap renmen tande travay sentespri mwen kontan mwen kontan avè nou mwen rejwi. E m anvi pou nou fè kè m kontan tou. E m vle fè kè nou kontan tou pou n konprann travay Sentespri pral fè nan lavi nou e travay Sentespri fè deja. Bondye beni nou, Bondye avèk nou, Bondye renmen nou. Rete ansanm avè Sentespri nan lavi nou. N ap rejwenn ankò. Bondye beni nou.